Ou konn poukisa m pa rapèl ou? M pa fè w repons. M wè tout mesaj ou voye yo nèt. Paske m pa vle ogmante sou pwoblèm mwen. Kòman ogmante a? Kòman ogmante a?
M pa gen yon goud nan bouda m. M anemi. Pòch mwen kreve la. Se tèt sa w oblije konsa? Si se pou tèt sa m oblije konsa, ki jan w ta vle m ye? Bon m pa gen yon goud, m pa menm ka manje. Wè la, se lari a m oblije pran la m al chache kote lavi fè kwen.

Ou pa konnen m renmen w anpil?
Ou renmen m ak tout kè w? Wi. Ou prè pou w fè tout bagay pou mwen? Ou konn sa deja, cheri. Ok, alèz.
Wè la, e la ou pral pwouve m ke ou renmen m. Ou konn kisa w ap fè pou mwen? Wè jan m ap mal pase a la? W ap degaje w. W ap pran lari a. Gon pakèt ti mawozo, gon pakèt ti mawoka, yo renmen bèl fanm, yo renmen fanm anfòm, fanm ki gra menm jan w wè w ye a la. Wè sa m di w la? W ap pran lari a. Nenpòt sa w jwenn sou wout ou, fè sanblan w renmen li. Ou tande? Fè sanblan w renmen li. Epi sa w tande a la, ba l bi l maten, midi, swa. Agoch, adwat. Epi apre sa pou w vin okipe m. La a w ap pwouve m ou renmen m. Men cheri Caleb, si m byen konprann, men sa se aksyon bouzen l ye. Poukisa w pa di m konsa, cheri, ou wè kote m jwenn yon travay pito? Poukisa w pa di m depoze yon CV pito? Ohh ohh! Sa e pa travay li ye? Sa m voye l fè a la s on travay wi? Sa swat!
Ah chéri. Son travay li ye, son travay san redi wi. Bebe m panse ou, men ou konnen m renmen w anpil se vre m pre a tou pou ou men m panse ou pral di m konsa chéri jan bagay yo ye al chèche yon travay depoze yon CV yon kote m panse e sa w t ap di m. Son bon ayisyèn ou ye, on bon ayisyèn ou ye, ou renmen mizè, an kounye a la ou pral nan ou pral nan redi, leve bagay bagay lou. Men pou m fè lajan e konsa. Sa w ap di la?
An? Ou on mòdòfòkè, on ti mawon zon, on mawoka. Kounya la wap bal bil maten midi swa, fèl baw kòb epi apresa pou vin okipem la mwen menm map jere w apre wi menm. Mesye la ou pa wè kijan m pral baw zouti la map pase sa pa tann wè la map pase pwa map pase leo messi map pase wòch la e la ou pral jwenn sèvis se la ou pral jwenn sèvis e la wè la wap moutrem ou renmenm nan fason paw mwen menm m pral pwouve w kem renmen w nan fason pam mwen menm. Ou nan tou la ka cheri map map chèm map tcheke travay wè map tou map tou pase wè kotem jwenn travay boo. Ou gen bout jodia tande wè pandan wap pale fransè a la wap al chache travay ou gen bout jodia la.

Ou pa renmen l vre? Sa nap di la?
Renmen pa mache san kòb, pa mache san yon seri de ti jès. Ou wè sa m di la? Bagay wap pale la? Se epòk Romero Juliette bagay sa yo wi l te ye. Sa wap di a la? Ou wè kounye a la? Se jès. Lanmou mande aksyon, aksyon. Ou wè sa m di la? Fè aksyon. Lage bagay nan men m. Ou wè sa m di la? Fè kè m kontan.

Oh jezi. Kote m ta vin pèdi nèg la la. Konel pa konn janm renmen m non. M ba yon lòt solisyon non.